Sa se yon bay komsi yo mete chabon ou yo gen dwa fin prepare remou vyann epi apre lè yo fin prepare vyann nan kounya la bon banm desann ni pou m kapab moutre w li pi byen. Fè atansyon, pa bliye kraze paske mwen make 30 mil pèse. Dia men la men lè yo fin prepare vyann nan wap yap mete chabon anba sa yon chabon ki limen apre sa yap mete vyann nan vyann papa nenpòt bagay epi apre yap kouvri l Li kenbe l cho. Lap kenbe l nenpòt 2 3 zèd tan oubyen osito ke dife a kòmanse ap desann epi aprè yap mete plis chabon pou l kapab rete tankou si wap fè yon fèt pandan tout jounen an li kapab dire. Li tou li tou kenbe l. Sa vle di wè depi nou bezwen fè fèt nou bezwen ti bagay sa nap vin pran l la. Direksyon la ou konn direksyon ki la? Eee.

Se Ponmayile menm mwen stab, m pa ale nan lòt zòn, mwen jis rete Ponmayile. Pandan ke m rete Ponmayile, epi mwen al travay, m fè tout travay, m travay nan jaden, mwen travay nan restoran, epi lè m vin travay nan jaden, m pa t ap travay a kontra, jis m al vann jounen, m te fè ti kòb manje, ti kòb pou m peye kay. Aprè, m vin al ouvri yon restoran avèk yon chilyèn. pou m te kapab gen kontra travay pou m te ka poste pou pou temporary a kounye a la li pa ban mwen kontra aprè li vin fè m ale lè l fin fè m ale kounye a li vin rele m ankò bon osito ke m pa t gen anyen m ap fè de pli m retounen al travay avè l li ban mwen yon kontra endefini pandan l ban mwen kontra endefini an li peye m dimil pèso m ap travay de nevè nan maten pou senkè aprè midi pou dimil pèso. Mwen gon kontra de lendi a samdi li fèm travay tout jou felia yo, tout jou felia yo map travay. Aprè 6 mwa, li vin ban mwen yon kontra pandan 6 mwa. M vin pral opere nan jenou, jenou m te vin gon dlo ladan l paske m kanpe twòp, m travay kanpe twòp. Tankou lè felia, jou samdi, dimanch m travay de 9 è a 1 è di maten pou 15 mil pèso. Kounye a, lè m vin pral opere, li elimine kontra a. Osito ke li vin elimine kontra a, kounye a m vin santi m vekse, m di m pa ka ap travay malgre se pa kòb la ki te anvizaje, m te jis anvizaje pou m te genyen papye a. Men m vin wè li elimine kontra a, kounye a m tou pa travay avè l ankò. Men m t ap travay nan enplesa e Mwen plen sa konsa avan, epi m vin chwazi di bon, pliske m te aprann yon bagay pandan ke m t ap travay, m tou pran metye a. M vini, mwen lwe, e pa t la m te ye avan. M te lwe yon ti lokal, li te vin twò piti pou mwen, epi m sòti ladan l. M vini, m lwe sa. Tout sa yo nèt, m jis achte yo epi m travay yo. Tankou, ban m esplike w kòman travay lan ye. Se tankou son bòs se benis mwen ye. M ale, m achte planch, m achte vani, m achte tout bagay, m gen tout materyèl mwen epi m ap travay. Sa vle di sa m ap gade la yo, tout bagay yo se ou menm ki fè yo? Tout se mwen menm ki travay yo. M achte yo. Ban m montre w. Tankou la, ok, men, ou wè tankou sa, sa se yon tas, yon mate li rele mate kale tyondyon. Kounye a la, mwen gen dwa chita konsa. Men.

Epi, lè m fin pase e may a, pyè a men. Sa vle di la, li li poko fin, li poko fin, ou konprann? Li kòmanse, e konsa, konsa l ap vin pran, l ap vin pran koulè. L ap vin pran koulè nòmal. Aprè de twa jou, tankou kounye a la gen anpil solèy, m kapab kuit li demen si Dye vle. M fè tout, m kuit yo. M prepare yo tou, mwen kwit yo. Kesyon m gen pou ou, kijan w santi w kounya pandan w gen pwòp biznis pa w e avèk diferans ki gen lè w t ap travay pou ou?
M santi mwen plizoumwen paske lè m t ap travay a moun imajine w ap travay de nevè di maten a inè, minui inè di maten pou kenz mil pèso. M ka vin la nan fraksyon de segond, M pa bezwen di. Ou pa bezwen bay bay sòm nan. Ok, m pa bezwen di.
Epi, si w vle al lakay ou, ou vle fè yon fè yon bagay. Alèz, m konn vin la, m santi m pa byen, m ranmase bagay mwen gen deyò, m mete yo anndan epi m fèmen m al lakay mwen. Konsa tou, m gen dwa fè yon semèn m pa vin la ditou. Lakay mwen anpil tou. E m regrèt. Ou gen tout kote?
Anpil. M plen machandiz lakay mwen. Si moun nan bezwen lakay ou, l ap al jwenn lakay ou. Si l bezwen nan biznis, l ap jwenn nan biznis. Si l bezwen an gwo, an detay, l ap jwenn. San manti.
Lakay mwen m konn vann sèlman sa. M gon kliyan k konn vin pran nenpòt pou 7, 800 mil pèso nan menm. Sèl lakay. Si gon mesaj wap voye bay pou, se sa non nou chili, pou jèn kap viv chili, kisal ta ye? Jèn fi oubyen jèn gason kap viv chili, ayisyen nou kap viv chili, kisal ta ye? Bon, sa enpòtan e m kontan tou avèk kesyon sa ou poze m nan. M te vle fè mesaj lan pase tou osito ke m pat jwenn opòtinite, men jodi an pandan m jwenn opòtinite a map fèl pase pou tout ayisyen, ayisyèn yo. ki vini chili ki kite ayiti ki toujou di ayiti pa bon m pa dil bon men li pa menm jan avèk lakay nou e pa chili k pa bon se nou menm ki pou fè efò pase lakay nou nou pa peye pipi nou pa peye dlo ou konprann nou pa peye kay osito ke nou gen 30 40 an nou kapab ap viv ka manman nou a papa nou a tout madanm nou a tout mari nou ou konprann men isi pa mande pou nou viv liks tankou lè nou ayiti nou ret sou kont nou ka pase ka yon zanmi la nou manje nou etc non Mwen menm si m tap, si m t, e poutan lè m te Ayiti m te konplekse. Le mo, si m ta, ou wè menm? Ou wè? Ou wè? M pa janm gen tan men. Ou wè koulè yo? M travay anpil e m fyè de tèt mwen paske m ap travay avèk tèt mwen. Mwen ta swete pou tout moun ki pral wè entèvyou sa a, pou yo fè efò menm jan avèm paske se pa chili se pa leta chilyen kap vini kap di nou men se nou menm pou ki fè efò pou nou anplwaye estrateji nou pou nou mete may nou pou nou konnen kisa na fè paske se pa ranmase nap vin ranmase se nou pou kreye pou nou ranmase ou konprann se nou pou kreye. Mèsi anpil pou mesaj la.

Men yo tèlman lèd. Non pa pati pou ou, se travay wap travay, fòk men anlè tout sa ou fè. Yeah, epi kòm te lakay.
E se sak fè fyète ou. Yeah. E si yon moun bezwen pwodwi yo wap ka vin la wap jwenn yo menm. Yon bèl travay li fè se felisite l, son bèl travay. Ou pa bezwen al pou nan men chilyen se menm travay la. Dèyè chòm tap gade pa ayisyen yo poli yo pi byen yo fè yo pi klere. Ya paske souvan blan yo yo fè trèt avè nou paske tankou yo konn di moun yo konsa ou konnen nou pa pale byen paske nou pa nou ka plis tande ke nou pale yo konn di bay nou yo pa byen prepare yo jis lè moun nan vin achte yo pale men sa pa enpeche nou vann M konprann, sa pa enpeche nou vann. M felisite nou, ou gen pou wè videyo a, wap wèl, wap ka fè de kòmantè tou lap sou Ayiti Adikti a, wap ka pataje l.
Ya, paske se pa chili k pa bon, menm si se pa yon bagay konsa yon lòt ayisyen ka fè, men kreye yon aktivite, ou konprann, kreye yon bagay pou nou fè, sanse nou, imajine w isi ba nou avantaj, nou pa bezwen gen rezidans. Ou konprann pou nou fè yon ti biznis. Nou ka fè sa nou vle. Paske gen peyi toutan ou pa gen papye ou pa ta ka fè biznis ladan. Ou konprann? E sa k fè m di m toujou di yon moun pa dekouraje avèk isi paske isi pa fawouche nou ni paske nou pa gen papye tou. Ou konprann? Menm lè nou pa gen papye. W ap imajine w tankou mwen menm ki gen senkan isi. M poko janm gen papye. M sofke gen yon kanè tenpolari nan men m. Li ekspire depi 2019, m pa ka al wè fanmi m, dèfwa m tris, m sonje fanmi m, m sonje pitit mwen, men anfen, m reziyen m. Ou di sa, m wè do Solange, m di w kisa pou m fè, m ka ede w fè pwosesis la.
Wi, m santi m kontan tou wi.
Mèsi.
Ok.
Babay tout moun, n ap wè nan yon lòt pwojè. Ya.